Hello coucou mes amours, bèl prens bèl prensès mwen yo Mèsi deske w tounen sou chanèl pa w la E mèsi deske w vin gade on lòt videyo Si se premye fwa w klike sou chanèl sa Ou konn sa pou w fè deja Pou w ka fè pati avèk bèl prens e bèl prensès famiy sa yo Se abone, like, kite yon kòmantè pou nou kapab kontinye familyarize nou E pa bliye share Nouvo e ansyen abone m yo mes amours Mwa mwa mwa je vous aime Mèsi dèske ou toujou ap ede chanèl la kontinye grandi e mwen apresye nou chak grenn ki la ok pa bliye peze ti klòch notifikasyon an chak lè mwen depoze yon videyo sou youtube pou l ka fè w konnen videyo jodi an se yon ti vlog ok mwen di ke mwen pral nan m sipoze al nan target m sipoze al achte cheve pou Megan trese cheve l. Ey, si w gon pitit fi, ou konn doulè a. Mwen menm m pa konn fè cheve. Tout jounen, se pou m mennen l al nan studio pou l al trese cheve l oubyen blow dry li which m pa fè often, se sèlman maybe youn ou 2 fwa nan ane m fè jis pou yo trete, you know, trim the end, koupe pwent yo and stuff like that. So, you know, the struggle is real, yes, it is real because, you know, your sister pa konn fè cheve. Anyways. M pral mennen nou avè m. M gen pou m al nan Target, m gen pou m al nan Hair Supply lan. And then I have to go to either, not either, one store ki, ke m konnen m ap jwenn li vrèman. The Storage Bin nan Family Dollar because m gen 2 klozèt ke m bezwen mete an òd plis. So, ret branche avè m pou nou pase. Yon ti tan avèm nan jounen an li 9h25 yes vrèman bonè uh, I'm gonna tackle the street the weather is not too good la pli ap tonbe so but you know nap fè de mieux que nou kapab m pa gen pil kote kem prale but m di banm mennen nou avèm paske gen kèk tan kem pa mennen nou nan ti store avèm so ret branche mes amours peze ti cloche notification chak lèm depoze yon video sou YouTube like, share, pataje avèk tout fanmi w zanmi w ke w konnen ki ka renmen content ki nan channel mwen an epi nap vanse pou pi devan pa bliye pwoteje tèt ou pwoteje fanmi w je vous aime mes amours.

Mes amours Map kite Target kounye a But ou konnen le maten Depi ou pat manje lakay ou ou konn sak gen So I had stop at Starbucks Menm di Starbucks Starbucks And Yo genyen l nan Target la This is like a Sa se yon pumpkin spice Ti latte oh this is taste so good ti moun and then what I have a machte yon yon kwasan ki gen fwomaj avèk um, turkey or ham ba sonje sa liye mmm oh mmm Good. M mete isi an nan machin nan. Li pa fè cho non, but m pa konn e paske m genlè m renmen isi twòp. M mete l paske m pa dijere chalè a. Mmm. Mmmmm. Yo bliye banm napkin. E sa fè l toujou bon kòm fi pou toujou genyen napkin ouben papye nan valiz ou nan machin ou kèlkeswa. So next stop, m te sipaze ale nan Family Dollar pou m tal achte de seri de ti bin pou m fè storaj yo, òganize. Men bon chans m sezi, se pa tou lè Target vann chè, m te jwenn 2. ki bon ki pi gwo ke sa m genyen yo deja menm pri a so pa gen rezon madan fanmi de la m te tou pran la I think m panse ke mwen prale nan m panse map gen tan pou m ale nan kòman yo rele kote sa nan bath and body works oh epi tou di m eske ou kòmanse fè christmas shopping ane sa m konnen bagay yon ti jan diferan paske akoz de maladi sa moun pap vin lakay moun gen anpil kado ki pap fè exchange But mwen se toujou marim ak pitit mwen you know I'm bagen much friends and stuff like that èske ou komanse èske pitit ou oubyen mariw zanmi w èske yo baw Christmas list deja yes Megan banm yon Christmas list deja e se premye ane ke l mandem de bagay ki yon ti jan an a pricey side li pa janm mandem de bagay sa yo se bagay elektronik yo ye li pa janm mandem bagay ki vreman chè vreman so map fè tout sa k nan mwen menm. pou mwen kapab ba li yo. Lè m rive lakay pitan m pa konnen si m pral nan bay fèm ba de wòks nan si m ale of course m ap mennen nou avè m um si m pa ale tou n ap konnen toujou ret branche pataje chanèl la like share kite yon kòmantè pa bliye peze ti klòch notifikasyon an pou chak lè m depoze yon videyo pou w ka konnen na wè talè m pral fin manje bwè pumpkin spice mwen. mete mizik mwen and then m pa konn ki lòt destinasyon kote l ap ye m pa konn si se Bath and Body Works fò m al achte cheve pou Megan fè fò m al achte cheve pou yo ka trese cheve jodi a I don't know but I'm going somewhere because I have to do my fò m fè errands mwen jodi a rete kontinye avè m mes amours nan ti.

Ok mes amours mwen tounen back ok mwen fin m gentan te antre lakay mwen pa tro lontan ti pase m te gen lot kous lot bagay m tap fè m te gentan fin fè sa m tap fè m al lage meme l al fè cheve l fatige yon jounen Tout on matine de yo. Men m tounen back pou m ka montre nou sa ke m t achte. M pap fè, m pap, m pap fè haul tout bagay ki vle di ke m pap montre nou tout sa m t achte. Pase anpe ladan yo se dekorasyon pou Noel. So m pa vle ba nou twòp, twòp, twòp avan gou. Men m te vle montre nou sa ke m t achte pandan jounen an. Ok. Oh m te fon stop ke m pat di nou. M t ale nan Big Lots Because li te nan Lè m te al nan Bath and Body Works la yo pat twò lwen epi m te bezwen al achte boul pou m mete nan pye sapen an Sipriz paske m pako vle montre nou ki koulè ke m ap fè l So n ap wè l sou yon lòt mwa si Dye ve nan Apartment nan Apartment nan 3 M ap montre nou kòman ke m dekore kay la So brèf n ap antre nan video a kounya. Sa kem t achte nan Big Lots. Big Lots gen bon deal. Si nou gen Big Lots pou lakay nou, make sure ke nou check it out. Sa se ziplock, slider bag, ok? Pou ka mete, sa se edisyon pou Christmas li ye. I don't care, m jis ka sel pase sa gen 16 ladan l pou 2 dola. Boom! Ok, and then sa m t achte ankò nan Big Lots. M pa konn si savon sa bon, men sa se African soap. Sorry si nou pa wèl trò byen cuz nou konnen limyè an la cuz li nan li fè nwa kounya I think it is maybe 8 è oubyen 9 è m pa konnen um paske m g'on pakèt bann tach la nou wè m g'on pakèt bann tach la m bezwen retire yo m pa konn ak kisa m retire yo so map pral eseye sa hopefully it's good. Sa m t achte ankò nan Big Lots, m t achte sa. Sa se yon ti coaster. Nou gendwa pa wè l byen mes amours, je m'excuse. Nou gendwa pa wè l byen. Sa se yon ti coaster. Se te sèlman 5 dola. Bay pou mete go tas, pa tas. Bon, tas ya. Pou pa mete l sou tab kote w ap bwè. Sa se te pou sèlman 5 dola. Epi m tache balèn sa a. M te balèn sa a yon bèl ti balèn li ye. Yes. M ap jwenn yon kote kanmenm. Ok, sa se te pou bèg la. I te, oh non! M te rete sa. Yes. Nou sonje m te di nou nan dènye vlog ke m te fè a, m te di nou konsa, wèt, tann lè Thanksgiving fini, oubyen nan semèn, premye semèn mwa Novanm nan. Bon m byen sezi depi jodia yo komanse mete yo nan sèl. Tout bagay ki te m kwè sa te vann 12 dola ok m pa konn si nap wèl byen sonje m gen limyè a la se sak fè sa sa te vann 12 dola yo mete l pou 8 dola e se paske pa gen anpil ladan l ki fè m pran l si te gen anpil ladan l m tap kite l Nou renmen nou an 2 semèn ankò m tap tounen tap vin plis. Si ta gen ladan l ki rete toujou lè Thanksgiving fini oubyen lèl preske Thanksgiving m te ka menm jwenn li pou yon dola. Yes. But m pap mete l deyò ane sa paske you know fall decoration nan fini map kite l pou lòt ane. Yes. Tcheke tout sa nou bezwen. Oh one more thing. Woy. Sa yo se canisters ti se glas yo ye. Mwen achte sa paske pou batou m nan lè m pral fè dekorasyon, m gen bagay m bezwen mete ladan l. M te ap chèche plizyè, tout kote m ale yo te byen chè. Sa ou sipoze sèvi avè je kwa nan kizin, bòt mwen m ap itilize nan batou mwen. On lòt tep ankò pou òganizasyon. Jis bikòz yo di l pou kizin, sa pa vle di ou oblije itilize l pou kizin. Ou gen dwa itilize l pou batou, ou gen dwa itilize l nan chanm, ou gen dwa itilize l pou nenpòt bagay ke ou vle òganize. Ok Umm Ok Target Umm M achte gen bagay m pa ka montre nou ke m te achte nan Target pase gen yon pati ladan l se yon kado Christmas li ye So yes lè jou Christmas lan n ap wè kado sa e m ap make sure m mansyone l nan videyo ke m ap fè Umm Pa neglije Target Dollar Spot Lè nou fenk antre nan tout Target Lè w antre ladan l byen si pase m pase nan plizyè target, kon w fèk antre se li menm ki di w bonjour, bonsoir, target, dollar spot. Yes, yo gen bagay kòmanse a 1 dola rive jiska 10 dola oubyen 15 dola m pa kwè. Sa se yon kou ki djò. This is like similar like Raydon pou nou menm ki bò isi, Gen yon atis ki rele Raydan li fè sòt de bagay sa yo byen bèl men pa l yo chè paske m te pase nan Marshall semèn pase m te jwenn youn menm po a prèske menm gwosè ki te ekri yon diferan lèt m kwè l te 25 dola sa a m achte l pou cinco dolares 5 dola thank you Wal, um m di Walmart um Target and then m achte ti. Sa son bagay pou mete anba yon pye sapen. M gen yon ti pye sapen ki tou piti m pral mete l yon kote la. M te gentan gen yon lòt skirt pou li wi. M di ou sa bèl bon m pral pito. Sa te sèlman 3 dola. M t achte sa tou nan Target Dollar Spot. Sa se 3 dola. Sa se. 1 dola je kwa mache 2 nan sa a m wè ti pouch sa a li vrèman nice I think it's 3 dola jis pou m ka mete monè tankou quarter pennies yo ladan l m gen yon lòt tou but li yon ti jan twò gwo I think this is cute and then m vrèman renmen koulè sa a tou se sa k fè m te pran l m te montre nou sa sa se nan koleksyon

Noël. So m achte youn ki inivèsèl. And then candle sa se youn nan sant yo ke m vrèman renmen. Chak ane m make sure m toujou gen youn nan sa. M t achte e pi kot lòt la. M t achte yon lòt balèn tou. Ya m t achte balèn sa ki se honeycrisp apple. Li vrèman soft. Santi bon anpil, of course sa son fall collection yo gentan metel nan sel, m kwè sa yo te metel nan sel jodia m achel pou 12 dola 50 m kwè oubyen 11 dola m pa sonje. Sa se te nan um bath and body works um and of course nou konnen m renmen leopard mwen sa se te nan target li te se te jis yon dola so se te tout bagay oh nan m poko fini one more thing guys sorry. Yon bagay sa tou m t achte l nan Target men sa vann 5 dola This I think I'm just gonna put it on the bed jis pou mete sou kabann m achte 2 ladan l youn pou mwen menm avèk Stanley nan chanm nou epi lòt la pou mademwazèl Megan epi se te m kwè se te tout sa oh non. Sa se dènye a sorry. Lèm vale nan Starbucks la paske gon Starbucks nan Target lan, lèm vale nan Starbucks la pou mwen chèche yon bagay pou manje, this son ornament li ye but it's glass so cute li di Florida the sunshine state I love it but m pap itilize l kòm yon ornament map jis retire sa ladan l map mete l nan bar lan because this is glass so nenpòt lè m ka gendwa ap de redekore oubyen nenpòt nou menm ki ka pase bòtri an depi li tilt li fon ti sekwe lap kraze e li te gwo 7 7 dola 95 8 dola so m vrèman pa vle li kraze se sak fè m pap itilize l nan Pris mesye map jis metel nan bar lan. Humm se te tout sa mwen t achte bon a vrai dire humm eskize m se te tout sa m montre nou nan sa ke m t achte paske res yo se jis dekorasyon pou tree m jis poko vle montre nou tout gen anpe bagay kap kap surprise tou so map kite nou la pou aswè a. M swete ke nou te renmen ti vlog la e mèsi deske w te pase jounen avèm. Pataje chanèl la, like, share, kite yon kòmantè, di tout fanmi w, toujou kite ti klòch notifikasyon an on chak lè m depoze yon videyo sou youtube pou kapab konnen, epi tou di m si w renmen ti cheve a ok, m met yon ti koulè ladan l paske m pa renmen cheve nwa, li te lè li te tan pou m te fè ti highlight sa, m met yon ti koulè ladan l, you know, pou leve ti figi m. tou piti. E pwi, pwoteje tèt ou, pwoteje fanm ou. Na wè ankò nan yon lòt videyo. Bye mes amours!